Bòn nouvèl pou moun Wanament, moun sou fwontyè yo, moun sou kanal yo. Bòn nouvèl. Yo te reyèlman an kolè apre derespektan sa a lame dominiken yo fè fas a pèp la jodi an. Yo te reyèlman an kolè. Ebyen, kounye a la a, nou genyen ranfò ki vini. Nou genyen polis ki soti Pòtoprens avèk tout lòt vil yo mele avèk ajan BI yo, ajan BI yo, mele avèk polis fwont, udmo, kounye a yo antre la avèk yon ranfò vin bay popilasyon an. N ap di mèsi pou sa. Nou reyèlman kontan avèk polisye nou yo k ap fè travay yo. Mwen kontan anpil, anpil, anpil. Mwen felisite nou pou ranfò ke nou pote bay nèg bsap yo. Paske nèg yo pa kapab pou kont yo, nèg yo pa ame. Wi se vre yo gen volonte, se vre, Men yo pa arme, yo pa gen materyèl lan men yo ki pou korespond a sa kap pase yo. Ok, se swa yo legalize nèg yo, ba yo zam pou yo travay, mete yo yon kò legal, ba yo de zantrenman ke yo gen bezwen pou yo ka fè travay la, ou byen nou voye lòt moun vin ranfòse yo. Pwase yo menm pou kont yo, yo pa kapab. Ok, nou byen kontan e pèp la. Byen kontan tou, tout moun ap bat bravo, yo kontan pou polisye ki vin bay ranfò a nèg bsap yo, ki vin bay ranfò a popilasyon an. Menm si yo pran tan pou yo rive, se vre. Paske jan nèg dominiken yo te aliye yo nan tout kwen la, nan tout raje, yo sou tout pye bwa, yo sou tèt kamyon yo, yo vin avèk an tout bagay yo, si yo t ap fè yon bagay, yo t ap gen tan fè l, yo t ap refè l ankò e nou tout t ap viktim. ok nou pran tan pou yo rive se vre men nou kontan paske yo la ok se yon bon bagay ki fèt yo tande kri popilasyon an ki te an kolè ki tap manifeste ki te pran lari e koun ya la yo vin bay popilasyon an ranfò bravo a la polis mwen kontan mwen kontan mwen kontan pou travay ke nou ap fè a ebyen an gade ansanm koman sa tap pase. Pèp la pèp la reyèlman kontan ajan udmo yo la BI la polis front la ou vin bay ranfò se trè byen mwen kontan mwen kontan mwen kontan si gen yon bagay m konnen nou ka reponn avèk yo nou kapab reponn e nou antrene pou sa. Kounye a pèp la kontan. Pa joure, pa joure. Pa joure, pa joure. Oh oh, bel bagay. Sa bel ou bas de kouve nan mouda yo. Kale mouda nou jan vle.

Apre sa, nou pral chwazi yon lòt zòn ki pral fè ansanm nan Mati Jama.
Kè pèp la an kolè, men yo kontan kanmenm avèk polisye yo ki rive sou fwontyè lan. Yo kontan kanmenm, ajan bsap yo te pou kont yo, yo pa t kapab pran tout bagay sa yo an men. Paske yo pa gen antrènman pou sa e yo pa gen zam pou sa. Men kounya la, yo ranfòse, pèp la kontan reyèlman. Yo kontan. Ok nou di mèsi a la polis avan sa yo te pwente zam yo anlè yo tap fè nou menas men kounya yo pliz ou mwen kalme yo pwase yo wè bagay la vire faz ok chapo nou vire dèyè tèt nou kounya la ok yo ka fè aksyon nou ka fè aksyon tou men nou pap bay defi nou pa mande pou anyen fèt men nou vle pou tout bagay trete nan lòd e disiplin. Ann kontinye ansanm. Te Dominiken nan, sòlda a, premye sòlda lame Dominiken nan ki te franchi teritwa sa a, e fòk nou di, yo te vin etenn kawotchou sa a ki t ap boule la, e yo t al tante retire barikad sa a tou. Popilasyon an ki an kòlè, ki fouye yon twou, ki dwese yon twou la. Yeah nou pa che pou sa. Ou bon nan foure twò. Mwen mete barikad. Barikad se avni peyi a. Se avni jèn nou. E sa Andre Michel ba nou pou n viv. N ap viv avè l. Barikad se avni nou. Ti Andre ba nou li. Avoka pèp la ba nou li. Avoka barikad la ba nou li. Nou pran l. N ap met barikad pou nou. Avoka de Igor. Beyi po li fon yo sou li.
Bon sitiyasyon sa vini repèt se akoz ou konnen Dominik yo fè baraj yo, kounya yo pwofite. Menm moman sa pou yo pase sou zòn tè dlo baraj la sa vle di Ayiti yon zòn yo itilize kòm zòn lib men yo pa ta sipoze fèl jan fèl la epi pa sak gen machin byen blende ok gwo moun gwo zam loud nan man yo pwente sou pèp ok gwo zam loud pwente sou pèp yon bagay ki pa ta sipoze fèt sa te moute kòlè pèp la ok. Nèg ki gen manchèt rale boutèy tout bagay, nèg ki gen mouchwa rele men nou menm nou te wè se kanal la ki primòdyal pou nou ki se kalme tansyon an ou wè sa m di w la se di pèp la rete kalm nou avè yo sòlda dominik yo pwente sou nou konsekitivman yo an pozisyon de konba nou mete nou an pozisyon de konba ak fèb mwayen nou genyen sa vle di se strateji sou bay nou se. Alò gen enfòmasyon ki ta fè kwè ke depi yè swa yo dezame plizyè ajan besap.

Li deja nan vlog lan ok. Antouka je besap di nou kòman kòman sak pase jodi a son sòt de pwovokasyon ok sa a son pwovokasyon wi men nou menm nou pa pran nan pwovokasyon sa primòdyal pou nou se kanal la ok se sa nou fè pèp la konprann nou eseye kalme pou jiska prezan nou ka wè tansyon an wo men nou eseye ap dyaloge ak pèp la epi wap wè nou gen lè sòlda ki pozisyone sou sòlda dominiken yo epi nou gen yon ekip sòlda tou kap Pale avè pèp la. Avèti se toujou konsa depi yo depi yo gen bif konfli a. Se konsa nou fè. Antanke gad anviwònmantal, nou remake gen plizyè bòs k ap travay nan kanal la ki dlo sot nan je yo. Plis presizman Milou. Bon, lè dlo sot nan je nèg yo se pa rapò jan jan ou wè lame dominiken ame pou pèp la ou panse nou ta pral fè bak. Non, pase nou menm nou di sa deja, nou p ap kouri pou yo, nou p ap kouri sou yo. Mesaj map tou lanse ba pèp ayisyen ann tou pwofite okazyon sa yo nou gen pou n kapab geri pou nou kapab batay chak moun pou asime reskonsablite yo pou n kapab batay pou n gen yon ayiti miyò kote tout moun ka viv pase kòm premye pèp nwa lib se pa la pou n ta ye se yon pèp nou tap okipe se pa li pou ki tap sipoze fè nou gwo menas konsa e si n pa prepare nou pa bliye repiblik dominikèn poko janm fè yon batay menm nan vi yo. E si yo gen pou goumen, sa k Ayiti yo gen pou goumen? Sa vle di Leta ayisyen. Nou menm Ayisyen, fòk nou prepare nou, fòk nou prepare nou a kenenpòt lè Dominikèn ta eseye atake pou nou pou nou riposte. Men nou pa fistre, paske nou pa gen ase materyèl nan men nou, yo avèk gwo zam, yo pwente sou nou. N ap toujou fistre pou lajan k ap bwase nan peyi a. Ou wè nèg ki menm ilegal kap fè san koule nan peyi a se yo yo yo plis jwenn mwayen yo yo jwenn gwo gwo zam pou batay ale wè nou menm kap ede popilasyon an sa pa rive vin jwenn nou nou fristre. Popilasyon an trè an kolè wi ke. Non popilasyon an tèlman an kolè la malgre w tande yo an kolè yo pa an kolè avè nou yo an kolè pou pou manifeste kont sa nou bezwen nou pa ka jwenn sou tèren e nou di sa deja nou pap fè. Back ok nou de nou te deja sou sol la tan pou kanal sa pa gen yn moun ki ka etire nou pou di nou fè back pou nou lèse pèp la jamè menm yon segond lannwit kon lajounen nou solidè ak pèp la e nou di pèp ayisyen rete solidè e apre baay kanal sa e apre baay batay kanal sa nou sipoze fè yon batay pou nou chanje peyi a kote pou tout moun ka viv Nou deja fè demand pou ranfò avèk lòt besap ki nan. Wi wi sa deja fèt pa bliye lèw gon distans Men esansyèl la pou nou se depi nou gen mwayen de konba, avle di nou ka gen konbetan ap goumen jiskaske jiskaske gen ranfò ok men nou menm mwa nou nou pa entimide nou trè kalm alò ke yon dènye mesaj pou popilasyon wanament lan dènye mesaj pou popilasyon an rete kalm nou pa pran nan entimidasyon e nap di pèp ayisyen lè a rive. Lè a rive pou n pran desten nou an men, pou n kapab travay pou n chanje.
Bon, popilasyon di direktè dezame ajan besap, men mesye besap yo di pat gen bagay sa vreman, yo pa dezame yo vreman vre. Petèt mesye pat gen ase mwayen, yo pat gen ase de zam pou yo te kapab kenbe. Men se pa dezame yo dezame yo. M pa wè pou ki rezon pou y ap eseye batay, pou y ap eseye fè pale sa k pa sa, just pou yo vin mete plis divizyon. Mete plis divizyon an li pa lojik vrèman. Ou konprann? Ann eseye kenbe An avèk an ranfò lapolis ba nou yo, an eseye wè kòman nou kapab fè sa pou nou sekirize fwontyè la, pou nou sekirize pèp la. An n pa eseye kreye vakam, an n pa eseye fè sa nou pa sipoze fè. Tankou nou di ke nou p ap pwente sou yo, men nou p ap kite yo pwente sou nou non pli. Ok se trè bèl pawòl. Ok ann kontinye ansanm. E nanm li ki bay esprit ki bay tout li menm ki mete vil an peril pou kapab defann zafè kanal la gon gwoup de moun kap fè politik ki pale sèm avèk popilasyon an ki fè konnen ke li dezame bsap non mwen pap map di manti paske bsap pat janm gen oken gwo zam lou nan men yo e lè moun yo popilasyon te vin sou kanal la zam yo te wè ki te nan men ajan bsap yo Yo pat gen san pou Nòdès. Se nèg Okap, nèg Gonayiv, nèg lòt kote. Pamyèl gen yon sèl M 4 nan menl, l achte antande nèg yo yo seksyone li. Ou konprann? Se li menm ki direktè depatmantal la, li mache ansanm avèk li nan machin li e pou sekirize tèt li. Aktyèlman la kote map pale avèk ou a, direktè ap soti Okap Ayisyen kote l achte pyès machin pou l kapab ranje yon pikòp li genyen ke l abitye bay popilasyon Bsap deja pou mete o sèvis de popilasyon an. Sa vle di son manti.
Sa yo e ki moun te tèt popilasyon an? Wi, son gwoup de moun e wap jwenn gen de aji besap tou ki kont li kòm yo te fèl menas, rale zam sou li, paske se politik kap fèt. Se menm jan map di popilasyon jodia nou dwe fon politik se nap fon politik eklere pou nou sispann kwè nan lidè fatra, pou nou sispann kwè nan moun kap majinalize nou, kap ban nou mansonj pou verite. Se menm jan yo te fè nou rayi ansyen prezidan Jovenel ki te mete peyi an chantye, jounen jodia ke zye yo koumanse wè klè. Sa vle di lè nou di yon bagay, yon gwoup de moun leve kanpe konsa, li di yon bagay, oubyen yon moun ale nan stasyon radyo oubyen medya itilize di yon bagay konsa, fòk nou gen kapasite pou nou analize sa yo di a, pou nou konnen èske se verite. E pou ki sa tou, yo pa chwazi e mande ajan bsap yo, ke la, èske sa msye Okamiel li menm reyèlman vre t ale dezame yo vre? Non, li pa t dezame pèsòn. Ya, bsap di sa, yo di non, se pa vre, li pa t dezame yo vre. Mwen demanti l, sa msye Okamiel pa gen, pa gen. Ni lajan bsap nan men li pa gen ni zam nan men si li t gen zam nan men li gon sèl M 4 nan menl ou konprann. Selon nou kiyès ki ta gen zam lajan bsap yo. Bon ajan bsap yo son manti liye konbyen mesye jounalis yo gen la se 2 gwoup moun ki bay kanada anplè mondyal sa li gen an premyèman se jounalis e dezyèmman se bsap e apre nou konn vin la chak jou konbyen bsap nou konn wè ki gen M 4 galil M 1 nan men yo la non si nou konn wè sa se lè yo bay ranfò lè yo pote ranfò. Bsap yo pa gen bidjè yo pa bidjetize mesye yo pa gen zam nan men yo konnya nou pat akize yon sèl moun ki di ke se kamyèl ki dezame yo sa son manti liye ou konprann. Yo deja fè yo bay Sanbella bwa kale, li pa bon. Yo di pèp la pran lari, yo pwal fè tantativ sou byen misye. Kamyèl se yon direktè lekòl ke l ye, ou konprann. Tout moun konnen kamyèl se yon antreprenè ke l ye, ou konprann. Konnya pèp la pa ka koute nan sa moun ap di pou yo kapab al atake byen nèg la. Kamyèl li menm se li menm ki mete vil.

Se yon mansonj li ye mezanmi ann sispann fè vakanm ann pa plede repete bagay ki fos ke moun ap di konprann moun nan pèp la fò nan sa yo fò nan kreye dè zagiman ki negatif yo fò nan kreye dè fo mesaj pou yo fèl pase pou de bon ou konprann avèk bagay sa yo ka koz moun nan pran yon bwa kale pou gran mesi annou pa fè sa Ok nou kontan nou gen ranfò ki vin jwenn nou soti pòoprens nou gen lòt nèg ki sot lòt kote ki vin ba nou ranfò nou trè kontan an nou aplodi sa ann mete men avèk yo pou n sekirize kanal la pou n sekirize tèt nou pou n sekirize fwontyè la pou n sekirize tout moun k ap viv nan anviwònman an ok ann pa plede ap fè vakam fè manifestasyon kreye fòs enfòmasyon mete l sou moun fè difamasyon pou n akoz moun nan pran bwa kale pou granmesi. Ok an kontinye ansanm avèk sa kap pase yo. Yen nou kontan wè besap nou kontan wè an polis fò nou kontan wè BIO nou kontan wè idmo nou kontan wè tout moun yo la nou reyèlman kontan avèk yo la ki vin bay popilasyon an bon sèvis epi se la nap rete pou jodi an nap pale avèk yon lòt lè. Nan pale anko yon lot le se te anko avek nou zanmi nou Rurus ok bonswa e a la prochèn babay tout moun.